Byenveni nan Immigration 101, jodi a nap fè yon ti pale sou ki kote anbasad la ye ak sitiyasyon peyi a jan l ye a, nou konnen ke gen anpil bagay ki chanje non sèlman anbasad la fèmen pou fen dane a men gen travay ki fèt m ta ka di antre Août e Septembre Nou gen bezwen konnen ki pwogrè ke yo fè, si yo fè pwogrè vrèman. E sa pral pèmèt ke nou menm nou konn kijan pou nou avanse nan dosye nou yo. Li trè enpòtan. Avan menm ke m kòmanse, lèse m fè yon mizajou ak sitiyasyon tps lan, paske tps la konsène anpil nan nou. Ou di mwens m ta di konsa, majorite nan nou k ap gade videyo sa a, tps la rete yon eleman ekstraòdinè. Paske gen nan nou pa gen tps lan, Gen nan nou ki rantre apre 29 jiyè 2021 ki jiska prezan pa konnen ki kote nou kanpe. M vle fè yon ti bwose rapidman sou sa paske gen yon lòt ti koze m bezwen pale avè w nan kesyon tps la. Non mwen se Joseph Beauvil, m raple ou biwo a la pou l sèvi w, se biwo Grace and Mercy Immigration Services ke m reprezante. Telefòn nou se 786 464 0370 e lè w rele, m toujou di w, nou se, wa di m Dadou, se sa yo rele depo, yon sòt de depo imigrasyon, paske tout sa w bezwen konnen nan imigrasyon, byen si, non sèlman nou kapab ede w ba w repons, Men nou ede w tou ak dosye w yo, ke se aplikasyon w ap fè pou madanm, pou mari, pou manman, papa, pitit, frè, sè, nou la pou nou reponn a kesyon w yo e nou la pou nou ba w sèvis tou. Nou travay pou lajan, Men nou pa travay pou twòp lajan ke w pa ka peye. Dayè nou fè aranjman avè w an tèm de peman paske nou rete kwè ke lajan se pa nan pye bwa w al souke li. Ou gen bezwen moun ki ka konprann sitiyasyon w, ou peye, dèfwa fason w peye a ou menm tou w ap mande w, mezanmi gade yon piyay. Alò, degaje w pran piyay pa w la, rele nou nan biwo a e sonje byen w ap toujou rele nan sèl nimewo sa a, 786 464 03 70. Nou pral avèk kesyon ti pyès lan dabò avan n rantre nan kwizin anbasad amerikèn nan. Moun ki vini apre 29 jiyè 2021 ki konsène pa kesyon ti pyès lan ki pa t elijib e jodi an ki nan peyi an. Gen nan nou sitou k poko gen ennan nan peyi an anpil moun konseye nou pou nou fè azil. M ap raple nou ankò, azil se pa yon bagay moun fè an jwèt. Se pa yon bagay ou fè paske ou gen bezwen papye pou w travay. Ou fè azil paske ou gen pèsekisyon lakay ou, ou pa ka retounen. Si w retounen, w ap pèdi lavi w. Ebyen, sa se yon rezon pou ou mande azil. Men, otrke sa, lè w al mande azil, ou ka met tèt ou nan anpil pwoblèm. Si ou poko fèl oubyen si ou te fèl son bagay ou ka fè retrè li depi son demand ki pa kanpe sou anyen e sa nou toujou di nou yon demand ki frivòl yon demand ki pa kanpe sou laverite ou di mwens sou rezon ke imigrasyon etabli pou bay yon moun azil pa bò isit ebyen li pa twò ta si pou fè retrè li ou gen dwa fè retrèl fè tankou anyen pat pase mwen toujou di. Pito yon moun ret nan peyi a san ou pa gen vye dosye tan wal eseye mete yon vye bagay nan tèt ou. Anpil moun ap di al degaje w fè azil men yo pa ba w konsekans ki genyen lè w pa fè, lè w pa reyisi nan azil lan tou. Fè atansyon, m toujou pale nou pou nou tande konsèy paske enfòmasyon jwenn nan se li menm ki pral detèmine ki kote w prale pa bò isit. Ou menm ki pat fè anyen, mwen di w ankò ke gen posibilite. Mwen pa di ke imigrasyon ap fè. Pa gen anyen ki konkretize deja. Le fèt ke gen plizyè demokrat, e m te ba nou dat la menm, mwen te wè lèt ke yo voye an, ekri yon lèt a Prezidan Biden ki trè favorab a Ayisyen pou yo ta jwenn tps lan. ebyen yo mande pou yo ta pou administrasyon an ta redezinye tps lan pou Ayiti nan sans ke pou pase men pran moun ki pat elijib avan konsideran ke gon seri de pwoblèm an Ayiti ki fè ke nou pa ka retounen lakay nou. Pandan n ap di sa tou, Ou menm ki ap fè monte desann fè atansyon paske si ou di ou rete isit se pa mwen menm ki detèmine ki di w konsa ke rete isit w ap jwenn papye. E mwen vle mete l klè mwen pa la pou mwen ankouraje pèsòn rete Ozetazini ilegalman. Dayè m se dènye moun ki pou ta fè sa paske mwen konn twòp nan zafè imigrasyon pou m ta ankouraje w rete isit ilegalman. Sepandan, si ou gen pwoblèm ou pa kapab tounen lakay ou, mwen ankouraje w nan nenpòt peyi ke w mete pye w, mande yon fason pou w rete nan peyi sa a, se yon dwa ke w genyen pou w egzèse l. Men, Piga w mete men w nan charyo a pou w ap gad dèyè, fò w ka deside w kisa w vle fè. Ou pa kapab ap ap kouri monte desann, kon di moun yo, yo do chen gen kat pye l pa kouri nan kat chemen. Ou pa ka di moun sa ou adwat ou agoch ou pa ka deside w kisa pou w fè. Mwen ta swete nan moman ke imigrasyon rive pou l redezinye si y ap fè l la, e ke mwen panse ki trè favorab, redezinye tps pou Ayisyen, ebyen y ap pase men pran tout Ayisyen ki deja Ozetazini, se sa m ta swete, paske peyi an pa ede nou pou n retounen ladann kounye a. Annatandan, pa mande m, ou menm k ap rele biwo a, ou menm k ap tèks pou mande èske Ou gen dwa rete isit. Eske si w Ayiti ou gen dwa rantre isit? Repons la mwen pa genyen l. Se ou menm ki pou deside w ak lavi w. Malerezman, m konnen anpil moun ap ret tann yon moun di yo kisa pou yo fè, pi devan. Moun sa sanse responsab. Mwen m pa yon moun ki pral met tèt mwen nan sitiyasyon sa. Paske mwen pa gen yon crystal ball devan mwen pou m konnen egzakteman sa k pral fèt. Men m kapab baze sou konjonkti lan, mwen di w ki trè favorab pou yo enkli moun ki te vini apre 29 jiyè 2021. An atandan, ou menm ki vini isit, ou menm ki deja rete isit, mwen vle pou w gen tout kalite dosye ki montre ke w nan peyi a. Depi w pa al fè yon bagay ilegal, ou al kay doktè, kenbe papye medikal ou, e ke yo fèt sou non w, piga w al bay fo non, W ale w achte yon telefòn, kenbe l sou non w. W ale w te al lekòl, w t al pran yon kou lekòl, kenbe l sou non w. Tout sa w ka fè ki montre ke w nan peyi an, kenbe sa yo kòm prèv. An nou di ou te gen yon ti kòb nan men w, men gen yon fanmi Ayiti ou te oblije voye yon 50 dola ale, yon 100 dola, voye l sou non w, tout sa yo ka sèvi w pi devan. Alò, degaje w, m ap tann ou. Annatandan, ou gen dwa rele biwo mwen pou w mete non w paske n ap fè yon travay ekstraòdinè. Ou menm ki vle sipòte nou tou, se yon fason ou ka sipòte nou. W ap kapab fè foto paspò w nan biwo a. W ap kapab fè aplikasyon Ti pyès ou nan biwo a, e kèlkeswa kote w ye Ozetazini an, lè m di kèlkeswa kote w ye an, pandan ke nou an Florid, ou menm ki Kalifòni, ou menm ki Washington, ou menm ki, m pa konnen, ou menm ki Ohio, Indiana, New York, Massachusetts, kèlkeswa kote w ye an, ou kapab rele pou mete non w, dayè moun ki fè l deja trè satisfè paske s on travay rapid, Kòm mwen di nou, biznis fèt yon lòt fason kounye a. Ou pa bezwen vin chita nan yon biwo pou w jwenn sèvis ke w ap chèche a. Nou menm nou trè bon ladan l, nou sèvi a dènye teknoloji pou nou ede w. Mèsi pou dèske w vin pran sèvis nan men nou e mwen swete ke w ap toujou satisfè. Ann ale Pou nou wè, alò, sonje byen mwen di w, rele biwo a nan 786 464 03 70 pou w kapab ajoute non w nan lis tps lan yon fason pou depi w elijib, n ap voye dokiman w nan ale an premye. Jodi a m te vle chita se sijè nou jodi a se kwizin anbasad amerikèn nan, nou pral gade ki travay yo fè, ki pwogrè yo fè, si yo fè pwogrè. Nan tan k sot pase an la, lè m di w anbasad la ap mache an slow motion nan, yo sanse tankou m ta di w se kanpe yo kanpe menm nan anpil ka. Dayè m pa bezwen di anpil ka, nan dènye ka sa yo la, se kanpe l kanpe paske tout moun ki te gen randevou nan fen ane a, ebyen li elimine randevou sa yo. Si se pou rezidans, li pran l sou chaj pa l pou l bay moun sa yon lòt randevou. Men si se pou renouvèlman, sa nou ta ka di visa waiver, moun dabò ki ta dwe jis depoze yon paspò epi pou yo annik renouvle l pou yo, lavi yo vin difisil. Renouvle yon visa pa menm fasil menm. Men lèse m ba w rapò statistik ki soti nan anbasad la pou w kapab konprann egzakteman ki kote nou ye. Pa bliye mwen di w, antanke ekspè an imigrasyon, mwen gen enfòmasyon yo, Mwen chèche pou ou, ou menm, lè m pale ou tande, paske moun ki pa tande, yo pran nan cho pi devan akoz m te ba yo enfòmasyon nou pa t pran. Nou pral fè yon koudèy nan mwa dout, pa egzanp, e nou pral pran nan viza, n ap pran nan rezidans lan dabò. An nou pran rapò nan mwa dout. Mwen toujou fè etid konparativ ant de peyi vwazen an ki se Sendomeng ak Ayiti. Ki sa yo fè an Dominikani? Ki sa yo fè an Ayiti? Pandan ke y ap fè sa a tou, lèse m ba w yon piga, ou menm ki ap kouri pote tèt ou nan lòt peyi, paske lòt peyi sa yo panse ke yo mache pli vit, fè atansyon paske lè w pa rezide nan yon peyi, w al ladan li, ou sijè a tout bagay, depòtasyon, pwoblèm, epi kounye a la, menm w te transfere dosye ou, Epi kounya wap monte desann ou pa konn kisa pou w fè. Fè atansyon, si w pa gen rezidans yon kote, si w pa al e gen yon stati ki fè w rete legalman nan peyi an, pa kouri al annikjanbe nan peyi moun yo pou w gentan transfere dosye w sot Ayiti ale nan lòt peyi a. Se sa sèlman m ap di nan sa, men repons la li nan men w. An nou ale pou nou wè an mwa dout kisa k te pase an Dominikani. Lèse m ba w yon rapèl. Pou sa m rapò m pral ba ou a la ou gen bezwen konnen nan ki kategori ke w ye, nan ki klas viza ke w ye, ou bezwen konnen ki dat de priyorite dosye w la genyen pou w kapab avanse. Yon ti rapèl, n ap fè l rapidman, ou menm ki se sitwayen ameriken ki te aplike pou pitit ou ki gen plis ke 21 an men ki poko marye, n ap pale de kategori F1. Ou menm ki gen pitit ou ki marye, Ou gen nan kategori F3. Ou menm ki gen w ap aplike pou frè w ak sè w, ou nan kategori F4. Tandi ke si w se rezidan, n ap pale de moun kounye a la ki kapab aplike pou madanm, pou mari, pou pitit ou, men sof ke timoun nan si l marye ou pa ladann. N ap derape dabò ak Moun ki aplike pou madanm, mari, oubyen pitit ou ki gen mwens ke 21 an. Moun sa yo nan kategori F2A. Pa kont, moun ki aplike pou pitit yo ki gen plis ke 21 an ki pa marye an, yo nan kategori F2B. M swete ke nou klè nan sa, kounye a an n ale nan done yo. An n ale dabò nan Sendomeng. Sa k te pase an Out? An n al nan kategori F1, Anbasad amerikèn nan Sendomeng te bay 202 viza. Pou F2 a, yon kategori anpil moun plenyen di ke m pa pale twòp ladan l, m ap fè yon ti touche l talè konsa, ebyen yo te bay 38 viza.

Men imajine w konbyen viza ki te bay, 2 grenn viza. Pou F2B a, te gen 41 viza, pou F3 a, te gen 13 viza, etandike pou F4, te gen 30 viza. Sa a n ap pale pou mwa ki te pase an out, an nou gade pou septanm. Sa a se toujou pou viza rezidans, sa nou rele viza imigran.

Nou pap rete la paske m te vle pase pran viza touris lan tou. Paske gen anpil moun ki panse ke anbasad la pa bay viza touris. Wi, anbasad la emèt kèlke viza touris. Toujou gen moun, toujou gen kèk grenn viza ki disponib. M vle w konn sa. Men, konparativman a moun demand ki genyen, se tankou l pa anyen. Se tankou son ti gout dlo nan gwo bokit sa. Pou viza touris, an nou ale an out nan Sendomeng. N ap pale de viza tip B1, B2. Pou Sendomeng, anbasad la te bay 5,600 viza touris. Pou Ayiti, li te bay 946 viza. Sa se an out. An septanb, nan Sendomeng, anbasad la te bay 7255 viza, tandi ke an Ayiti, li te bay 753 viza. Mezanmi, men nan kisa nou ye? E m te vle touche F2A a, anpil moun toujou ap plenyen ke yo nan F2A yo pa konn sa k pase. F2A, lè yo di li kouran pa egzanp, sa vle di ou ka kòmanse soumèt dokiman. Se sèlman sa l vle di. Men, lè pa chans yo ba w kèlke grenn konsa, se paske yo vle mete l deyò. Se pa mwen menm ki pa vle pale de li. Si anbasad la pa di ki sa l bay, mwen menm pa ka al di men ki sa l bay. Tout enfòmasyon yo, yo la, e pa sekrè yo ye. Wi, mwen, mwen gen aksè avè yo, men m pa ka kreye enfòmasyon ki pa nesesè. M swete ke sa reponn kesyon w nan. Mèsi dèske w t ap suiv. Se pa pawòl mwen ki fini, m pwomèt ou. n ap kapab avanse. E sitou nan semèn k ap vini yo la, mwen di w prepare w pou tps, prepare w pou tps, rele biwo a ajoute non w paske li enpòtan pou w voye dokiman w ale a tan, voye aplikasyon w ale yon fason pou w kapab devan foul la, pou w pa gen reta nan jan w ap fonksyone. Mèsi dèske w t ap suiv. Se pa pawòl mwen ki fini. N ap fè sa ankò nan semèn k ap vini an ouzwen anpe pli ta nan semèn sa a. pou m vin avèk dènye enfòmasyon ki nesesè pou ou. A la pwochèn!